Kisa kap fè w mal la menm? E pye w? Wi.
Yo bat ou anpil nan pye?
Wi.
Kisa w gen fè w ap kriye a?
Maten an a 7 è pou m al lekòl. Moun la ka mwen jwenn lekòl. Lè m rive devan lekòl la, m wè 2 nèg sou moto te gen yon bakòp nwa dèyè yo. Kounya la, lòt la ta pral leve kagoul la, li di non monchè ki bagay w ap fè la, e bagay enbesil w ap fè la. Ou pa ka ap pran moun epi pou w ap ret trè kagoul nan tèt ou.

Yo fè bay dèyè a, yo fè bay dèyè do lekòl la avè m. M pa ka di w si e grav vin. Yo di konsa pou m di konsa e grav vin. Mwen resi. Papa m bezwen pou papa m vin avèk 25 mil dola ameriken. Kounye la m di, o, pou ki sa la? Pou papa m pa menm gen 25 mil dola. Kounye la yo di konsa, papa w pa menm gen 25 mil dola. Ou pral konnen. Wè si w gen jou, depi yo pa bay kòb la. Ou pap tounen lakay ou Kounye a la m di konsa m pap tounen lakay mwen Enben tout bagay nan men Bondye M pap tounen lakay mwen Tout bagay nan men Bondye Epi apre sa Yo tonbe bat mwen Tonbe tire kout sou mwen Epi kounye a la Kote lòt ta pral retire kagoul la L resevwa yon apèl Li sot deyò M pa konn sa l te di M pa konn sa l ta rive Epi apre sa Epi apre sa Yo rele papa m

Li fin konsa m pa bezwen enkyete m. Apre sa, yo rerele papa m ankò. M pa konnen, apre sa m wè yo sot deyò, apre sa m wè yo, yo genlè t al pale. Epi apre sa, epi apre sa, lè yo, yo fin lage m epi apre sa yo mete m sou moto a, yo lage m bò Obelisque.
Ok. Kote w lekòl? Mèt, ee, Kay Pè Tòm.
Nan ki zòn lekòl la ye? Lwa 19.
Lwa 19. Esplike m byen.
Bon. Èske se Site Solèy?
Wi, Site Solèy. Ok.
Men, yo pa fè w anyen ankò? Non yo ret la yap pede banm presyon a zam nan sim pale trop swa yo pou m bal nan tèt osinon yo banm nan pye kounya la m fè bouch mwen apre sa yo banm plizyè kalòt ou gad tout po bouch mwen ou kwè tout po bouch mwen nèt pete sa e pa pawòl manti non tout po bouch mwen nèt pete bon ta bon men talè poukisa la poukisa tout bagay sa yo ap fèt la si mwen menm yo pranm mwen menm. Gon lòt yap touye, touye yap touye li, si tout bagay sa pa bay vag, e touye yap touye yon lòt li. Men banm di w, lè w di si tout bagay pa bay vag, èske w konn sak koz sa? Humm.
Sak koz sa, moun nan ap pale, te gon ti gason ki te sove bò lakay la avèk yon zam, moun nan ap pale men l bay vwa ti chèf.

Wi.
Li te abite bò lakay ou?
Wi. Kote li ye kounye a? Li desann anba.
Anba ki bò? Lè w di anba ki bò, fò w esplike. Li desann anba nan bouki li.
Ok.
Al di ke jan w wè moun nan prezante a, li gen trè ti chèf. Wi.
Men, jan mou a w ap di la, yo genlè bat ou anpil, menm kanpe ou pa ka kanpe. Sa kap fèw mal la ou genlè gen bagay kap fèw mal hein Saw gen la Telman yo bat ou Kisa kap fèw mal Humm Tout kòm nèt ap fè mal Yo bat ou anpil Wi. Se kòman ou rele? Silvès Robinsia. Ki laj ou?
M pral gen 14 ans.
Kisa k ka fè w mal la menm? E pye w? Wi.
Yo bat ou anpil nan pye? Wi. Mèsi. Bonjou bonswa tout moun tou depan de lè ou sot gade video sa nou te fè nou viv video avan ke nou pale m'en nou konnen nou paka pa salye nou nou espere ke nou anfòm avan ou ale pa bliye bay video sa yon like pou mwen silvouplè ke ou te abòne ke ou pat abòne bay video sa yon like se pa paske ou renmen video a men se pou kapab ankouraje nou pote plis video toujou e ou menm ki poko abone silvouplè fè sa pou nou abone avèk chanèl la epi patajel pou nou e map di mèsi avèk chak grenn abone fidèl la mes amour e remak kem fè de video sa ti pitit la li gen anpil lespri kanmenm li gen anpil lespri Yo vyole l. Yo vyole l, fò nou kapab swiv jès li nan kòmansman e nan fen videyo a. Swiv jès li, jan l ap rale kò l. E gen bagay li pa vle di e paske l gen anpil lespri jis l ap jere pou pèsonalite li pa pi sal. Men yo vyole li. Di tout fason, peyi Dayiti, humm, m pa ka di plis non. Tout bagay nan men Bondye. Nap re wè ankò nan yon lòt video mes amours. Bizou bizou pa bliye abòne, like, kite yon kòmantè epi patajel pou nou.